Kiyès konsa? Frè Makenson, mwen fè l avè l 10 fwa. Frè Lorens, chak li vin priye ansanm avè m, li fòse m, malgre m pa vle l fòse m, ay m fè yon sèl fwa ansanm avè l. Dyak la menm, mwen p ap ba w manti, lè dyak la pran m se djake l djake m. Pastè a menm mwen fè lavèy plizyè fwa mwen menm arive ansent pou li li fèm retirel.

Koman activite ou ye menm? M pa anfom wi ou menm koman ou ye? Mwen byen wi m pa tande ou menm non. M la m poze.
Tèt chaje tèt chaje tèt chaje tèt chaje ou pran nouvèl lòt moun yo? Wi m pran nouvèl yo. Ok m te vin la pou m te fè yon ti preche ansanm avè w paske m wè m gen enpresyon ou manke pèsevere.
Humm ou konnen pa gen tan. Men fok ou gen tan pou Jezi tou paske ou konn Jezi renmen w. Jezi gen tan pou tout kote. Mwen menm m konn sa.
Ok.
Apre sa menm avan n komanse, kote mari w? Non, li te la. M te menm maten leve men m pa m leve la m pa wè l. Vreman?
Mwen.
Tèt chaje, tèt chaje. Ebyen avan n priye si pa egzanp m pa ta vle l gentan vini bay sa yo. Bon m pa konnen paske m leve la maten an m pa wè l. Ok ok ok ok men avan sa tou sè ou konnen ou manke m sè ou manke m anpil wi. Evre? Humm kòm m pa t nan pa la nan pou pwofite sa w panse. Humm non pase konnen kounya nou pral mare bay sa rete lontan kounya bagay se bagay sa fòn kite yo kounya. Men cheri li pa la nap gen tan nap gen tan nan avan nou kriye nap gen tan. Epa kounya bagay sa rete lontan non mwen pa la la kounya nou pral mare fòm respekte moun nan non nou paka fè bagay sa kounya. Wi men nou te konn fèl wap banm yon ti chans nou gen kont tan pou nou fèl ou konprann sa mwen di ou li pa gen anyen. Non pa san kite bagay sa non bagay sa pa nou pa ladann ankò.
Men son abitid cheri, son abitid. Wi son abitid m konnen son abitid men nou pa ladann ankò kounye a nou pa marye fò n respekte nou nan nou tou lède mache nan legliz la fò nou len gen respè pou nou kounye a.
Wi m konnen sa men nou pral marye mwen pral selebre men kilè m ap gen tan an n tou pwofite pandan nou la ou konprann m. Non pa eskou non nou pap kapab fè sa ankò sa bagay sa fini.

Kòm m bay tout adrès yo m pa konn men kay la pa difisil pou l konnen antouka nan dòmi nèg la rele m la mesye map tann li map tann li vini. Se zanmi w nan iba sa. Ou ka antre wi. Mwen dakò avèw frè m. Sa gen la tout bagay yo anfòm. A tout bagay yo anfòm wi. Mwen m pat janm tande w ankò depi lè m te fin rankontre w la. M panse w ta koule m anvan sa wi. Bon depi jou n te rankontre a bon m te gen ti difikilte sa k koz m pat ka rele w. Di m non sa k tonbe, sa k pase. Bon m fè tout sa ou te di m fè a men daprè sa m imajine men m pran. M kouri la vin nome larivyè Humm Bon pitit m te ka di w patnè pa m Ou te panse se manti m t ap pale M te di w sa e ou pa t rekonèt mwen M te jwenn ansanm avè w e sa te reflete M te oblije pale ansanm avè w konsènan de vi M te vrèman rantre nan vi prive w men La peine en garçon se pou tout gason. M pap baw manti m pa regrèt kem te fè rankont sa sou vim non humm e sim pat fè rankont sa sou vim m te ka m te ka peri nan lanmou sa wi shit man bagay sa tèlman banm pwoblèm pa ba tèt ou pwoblèm pa ba tèt ou pwoblèm lavi e toujou konsa kelke fwa chwa ke ou fè a Se pa li menm ke lanati te vle, men ou konnen. Destinasyon se toujou konsa, ou pa janm konn destinasyon ou. Sa k pi rèd la frè m, m te gen pwojè pou m marye trè byento la men.
Lavi a e konsa, konsèy yo baz, konsèy yo. E m pran malèt mwen la, se lakay manmi m m kite malèt mwen. E sa m di fòk m rive pou m esplike ou men. Bon m poko menm esplike ou tou non. Manzè di, li te konn kouche ake frè, yon frè ki entèl. Li te konn kouche avèk pastè, pastè fè manzè ki te pitit, anplis li te konn kouche ake dyak men, li panse tout moun legliz la men, shit. Mesye pafwa lè map imajine sa menm manvi kriye baz.
Ou pran kou wi, ou pran kou. Shit man. E yo pa rele ti dam nan? Bon m poko wè jan m rele l non. Kèt men, m pa wè si m ta rele manzè manzè ap toujou avè m men pa si m te rakwoche telefòn m ap di manzè m pa bezwen l ankò men. Nan lavi ou pa janm janm janm meprize yon fanm menm lè ke ou ka rive pa ansanm avè l pa janm di ou pa bezwen l paske sa ke ou jete pou pa bon an demen se li menm k ap vin sèvi w pa janm pran sa pou leson yn fwa ke ou gen yon moun nan vi w Ou rive pa ansanm avèl ankò men pa janm dil ou pa bezwenl paske nan lavi a chak moun bezwen yon moun. Non sak tiyem nan baz se paskem wè son moun te ka diw tout jounenl nan pwogram li nan sesi li nan sela menn m te jis anvi pran yon moun legliz yon fidèl menn kap ka konprann moun legliz poun rantre n marye fè tout bagay menn m panse yon vi konsa te ka pi bon wi yon vi relijyez. Enben frèm enbyen fi e twonpe se pa nan vizaj ke ou remake moun nan Dirèkteman ou ka toujou ap kouri dèyè dèyè lapli epi se nan lanmè wal wal nwaye pa janm met nan tèt ou ke ou wè moun nan nan tout bagey epi ou iu moun ou te panse li ye a li pa sa pa janm met sa nan tèt ou. Mwen te nan manzè yon fwa menn pa pran manzè wap asèpte menn paske mte raproche telefòn sou li menn bon ou pa konnen eseye pou wè.

Genlè poko wè kiyès lap rele a.
Kèt menn mwen se pa pote fon non menn. Kèt li ka okipe menn. Bon eseye bel leson anko pou mwen.
Sa Dominiken nan fe?

Non non non pa di sa bebe pa di sa koutem cheri mwen menm cheri mwen dezole enfiniman ewa merite sa vre wi.
Berline chouchou m mande w padon be padone m bebe.
E kisa w bezwen babe m prè pou m fè tout pou ou chouchou. Di mwen l bebe depi l pap choke m.
Tchè, m aprann ke nan lavi, nenpòt ti èò w fè, ou gen pou peye byen chè. Osinon m mete w anfas lanfè. Sa k ta di w jodi a m ta tris akòz yon ti erè m te fè. Wi, Nètchi, mwen tris.